Medam e mesye, se yon plezi pou ke nou retrouve ou nan lè sa pou nou kapab pote pou ou ribrik paw la ki se Au delà des limites ki pase sou les ondes de la plateforme Univers Evangélique e se yon plezi pou ke nou ansanm avèk ou nan lè sa pou nou kontinye avèk seri sa ke nou te deja kòmanse sou les habitudes e nan Seri jodi an nou dwe ansanm avèk ou youn nan premyè lwa ki kapab pèmèt ke abitid yo yo menm yo evolye oubyen epapiye yo se premyè lwa sa se rendre l'habitude évidente. Nan premyè seri an nou te eseye gade ansanm avèk ou la definisyon de l'habitude. e pou n te wè kèlke abitid e èske labitid è bòn an swa ou movèz. E de sèt entwodiksyon nou te wè ansanm avèk ou, yon abitid se tout sa ke nou fè souvan e jiskaske li vin devni yon pati nan nou ke nou pa bezwen reflechi twòp pou n fè l, nou pa bezwen fè twòp efò. E nan definisyon ki te bokou pli apwofondi, nou te di ke yon abitid se yon fòm de repetisyon ke li ye, e a fòs ke nou fè yon bagay de fason repete, ebyen sèvo nou avèk le tan li vin kapte l, e sa pa mande nou twòp efò. Pou ke nou kapab arive fè sa lòske nou bezwen fè l. E nou te di w ke seri sa li enspire de yon ouvraj ki titre Un rien peut tout changer ekri pa James Clear ke nou ap eseye gade ansanm avèk ou kòman yon rien, yon bagay ki pa vo twòp bagay li kapab chanje tout yon vi.

Panse ke echèk nou yo yo vini de yon mank de volonte. Men an reyalite se pa sa ke li ye. Trè souvan pwoblèm yo yo pa yon kestyon de volonte ou byen loske yo rive se pa yon kestyon de mank de volonte men se plito yon kestyon de mank de sinyal. Lòske gen yon bagay nou pa fè, nou panse kèt, nou di, ou pa gen volonte. Ou byen di a, m panse tout fwa ke ou te gen volonte, ou tap fè bagay lan. Men an reyalite, se pa yon pwoblèm de volonte, se yon pwoblèm de sinyal ke li ye. Pou ki sa? Paske tout abitid, jeneralman li kòmanse pa yon sinyal klè, yon sinyal vizib, E yon sinyal presi. M ta sitou note sa. Sinyal. Tout abitid yo jeneralman, yo vini de yon sinyal ki klè, yon sinyal ki vizib, e yon sinyal ki presi. La plipa di tan ke nou pase a laksyon pou yon bagay kèlkonk, Anben, gen yon bagay ki atire atansyon nou, ki kapab swa yon lye, ki kapab yon objè, yon imaj, ki kapab yon moman ke ou te pase deja, ki kapab yon sitiyasyon. Ebyen, eh lè sa nou di, li pa lòt bagay sinon ke yon sinyal. Sa vle di, yon lye se yon sinyal, yon choz se yon sinyal, yon moman ke ou te pase deja se yon sinyal, yon sitiyasyon osi, li kapab yon sinyal. E o prim abò, kite m di nou sa, san sinyal, il n'y a pas d'habitude. Pou vou dir ke, abitid yo jeneralman, yo depan, an grand pati, de yon sinyal. Si nou ta konsidere sa kòm yon ipotèz de depar. An nou wè kèlke egzanp de sinyal, dan lavi kotidyèn, an di, Lòske nou telefòn nou sone oubyen alam nou sone, jeneralman se yon sinyal ke l ba nou. Sinyal ke l ba nou an, li di nou se se le tan de se leve. Ou tap dòmi, alam ou sone, anben l ba w yon sinyal. Li di w se tan pou leve. Ou gen telefòn ou, notifikasyon yo aktive sou li, a chak fwa ou tande l fè bri notifikasyon an, li di w yon bagay. Ou gen yon mesaj ki monte, ou gen yon notifikasyon ki monte, ou gen yon sinyal la. Sinyal sa pouse w fè ki sa, li pouse w a pran telefòn nan pou gade. An n gade yon lòt sinyal ankò, imajine ou wè asyèt sou tab ki gen manje ladan l, li ba w yon sinyal. Sinyal la pa lòt sinon ke li pouse w a manje. A 22 zè ou 10 zè di swa, ou santi w ekstrèmeman fatige. Apre yon lon joune de travay, epi ou santi w fatige on ne peut plus. A dix heures du soir, lal ba w sinyal, se yon sinyal ki di w ou dwe ale dòmi. Nan sans sa, an nou di ke sinyal yo, yo vini toujou avan aksyon yo. Sinyal la vini e par la suite li pouse nou a fè aksyon. E de la, Andy genyen abitid ki negativ e ya osi des abitid pozitiv. Abitid negativ yo, Andy ke se kapab stress apre le travay ki pouse nou a. Santi nou fatige epi nou pa de bòn imè, an nou di yon annwi, li pouse nou a defile tout videyo ke nou jwenn sou rezo sosyo nap chèche detann nou. E gade tou yon moun ki ap fimen anpil ou bò kote li nan anviwònman w se yon sinyal ke l bay.

Pènt ke m repran sa. Antoure yo de bon sinyal pou w kapab pwodui de bòn aksyon. Antoure yo de bon sinyal pou w kapab genyen de trè bòn abitid. E sinyal lan kapab emosyonèl, li kapab vizyèl, li kapab fizik, eksetera. E sil ya dè abitid negativ, ya osi dè abitid pozitiv. Pa egzanp, si ou bezwen li Labib, ou pa ka pran Bib la pou w mete l fèmen nan yon tiwa kèlke pa. Ou oblije ekspoze l sou tab kote w ap fonksyone, kote zye w kapab wè l. Sa se yon sinyal ke l ye. Lòske w wè l, w ap panse a pran Bib ou pou w li. Si jeneralman ou gen biwo, ou bezwen fè lekti, ou bezwen prepare devwa, ou bezwen fè nenpòt travay la, ebyen, ap pran abitid chita sou biwo a. A chak fwa ou al chita sou biwo ap kontre avèk laptop la, wap kontre avèk liv yo, wap kòmanse pa li. Ou konn wè gen moun sa rive yo, yo gen konprime pou yo bre, yo medikaman etc. Epi yo bliye. Men se pa move, se nòmal pou bliye. Men sak pou fè ou pa bliye, se antoure ou de yon sinyal ki kapab pèmèt ke ou sonje ke ou dwe bre konprime a. Mete konprime a vizib. Lage yo sou tab kote w fonksyone souvan. Mete yo sou kabann ou. Jeneralman sa rive m. Mwen genyen plan de travay pou chak jou. Depi m fin ekri l, m ap mete l sou kabann mwen, m ap mete l sou zye oubyen m mete l bò kot telefòn mwen. A chak fwa ke m pral nan telefòn nan, lye ke m fonksyone souvan, ebyen otomatikman mwen pral jwenn li pou m kapab. avanse ansanm avèk li. Gen lòt sinyal pozitif toujou. Imajine ou ta pran e, e, yon, yon, yon, yon mizik de louranj pa egzanp. Anben, li ba ou yon sinyal ki se yon moman de rekèyman. Sa vle di ki sa? Ton anviwònman fasòn ta vi. Ton anviwònman fasòn ta vi. Gen anpil kretyen ki vle fè sa. Yo vle priye. Yo vle li Labib, men anviwònman yo pa ede yo fè l. Gen moun ki anvi li, yo anvi fè lekti, yo anvi apwofondi kapasite entelektyèl yo, pwofesyonèl yo, eksetera. Men, yo gen yon anviwònman ki pa ba yo oken sinyal de sa. Ou imajine ou vle devni yon bon kominikatè, oubyen ou vle devni yon enjenyè an enfòmatik etc. Epi ou pa gen yon laptop. Ou pa gen yon sinyal. Ou bezwen devni yon kominikatè, ou pa gade videyo sou koman venkr la timidite, koman prendre la parole sans inquiétude. Comment vaincre la peur de parler en public Ou pap gade video sou sa yo, ou pa eseye fè fòmasyon, ou pa eseye al non. Men chak kou leve, ou ap gade bagay sou kòman trase yon plan kay. Ou ap konn kòman pou trase plan kay, men ou pap konn kòman pou prendre la parole en public avèk avèk etid. Avèk ezans. Pou ki rezon? Paske ou pa gon sinyal pou sa. Ebyen, eh sa ki fè ke lò antoure ou de e sinyal yo, ebyen, eh y ap pèmèt ke abitid lan li vini otomatik. Ki sa sa vle di? Li gen, pa egzanp, ou bezwen li. Ebyen ou depoze yon liv nan tout espas ki vizib, ki ouvè nan tout espas kote wap pase, ebyen sa li vini otomatikman yon rapèl ke nou rele yon rapèl silansye. An chanjan ton anviwònman, tu ne force pas ta volonte, mais tu facilites l'obéissance. E kòman tou ou kapab rann.

Eli kòman? Se chèche egzakteman ki lè a, chèche egzakteman lye an, ki kote, e le kòman se se la manyè de fè, kòman m pral chwazi pou m fè l. Pa egzanp, ou di m ap li chak maten. Se tro vag. Ok? Ou byen mwen pral li. Se tro vag. Men si ou di mwen ap leve chak maten de 6 è a 7 è, m ap rete nan chanm mwen, m pap itilize telefon, m ap li. Sa ou itilize le kan, le ou e le koman. Non sèlman ou di men ki aksyon w ap fè, ou chwazi lè a, ok, se sè le kan, ou dan ma chanm, epi ou chwazi le kòman. W ap depoze telefòn nan, detache w de telefòn, detache w de tout bagay, epi pou li. E sa ki fè ke, de sa nou di plis yn entansyon e presiz, Plis laksyon devyen natirèl. Otan de fwa ke ou byen metrize de fason metodolojik ou di men kisa ou dwe fè an, anbyen otomatikman aksyon an l ap vini pou li fèt tou natirèlman. Anpil fwa n fè pèt de tan, nou jere kronofaj yo, ou konprann, nou pa regle sa ke n te dwe regle nan yon jounen se paske nou pa byen metrize. 1. Pou n jere dosye sinyal lan. Dezyèman, nou va antoure nou de sinyal yo bokou plis apwofondi. Ann di n ta fè yon aplikasyon espirityèl selon rendre l'habitude évidente. Lakwasans espirityèl li pa kèlke choz ki majik, men li se fwi de de pti chwa ki repete e ki soutni pa yon anviwònman ki ede nou pou nou mache ansanm avèk Dye. Imajine ou gen yon pakèt zanmi ki pa wè bagay yo menm jan avèk ou. Jeneralman yo plis ke ou, chak wikend se boule y'al boule wikend yo. Chak wikend ou pral boule wikend ou. E lòske ou fin boule wikend ou nan samdi swa, w'ap fatige, dimanch ou p'ap ka al legliz, e gon pakèt bagay ke ou p'ap ka fè. Anpil nan nou se anviwònman nou ki griye nou, ki boule nou. oubyen sinyal yo, yo tèlman parèt negatif, ebyen yo pa pouse nou ditou a fè de choz pozitiv. E nan menm kad egzanp nou ye a, ann ta pran Jezi pa egzanp, nou wè ki te toujou retire l souvan, pou m pa di regilyèman, de de lye presi pou priye. Li kite disip yo, li di, Fè yon ti tann mwen la, m pral priye. Se n'était pas le hasard. Men se dèt yn abitid anrasine dan dèstin yo. Klè. Tanzantan l fè sa, li konnen sa gon rezilta ladan l, li kite mesye yo epi li ale priye. Vwala, mèsi. Mwen kwè ke videyo sa te itil ou. An rezime n kapab di tout abitid kòmanse pa pran sinyal, se sa a, pou w gen abitid lan men fòk ou mete w nan pozisyon pou w resevwa yon sinyal. E tout sa ke ou wè li enfliyanse sa ke w fè. Tout sa ke w viv, tout fason ke w ap fonksyone li enfliyanse desizyon ke ou ta kapab pran yo. Antoure w de bon sinyal.